Hello guys, kòman nou ye? Byenvini sou chanel Rose Officiel la. Mwen retounen bak avèk yon nouvo video pou nou. Avan ke n kòmanse, m ap pran yon ti tan pou m remèsye chak moun ki toujou gade video m yo, ki toujou pataje e ki toujou like e ki envite yon zanmi yo abone ak chanel la. Video m pote pou nou jodi an se video kote Ernst ki se lyon pote yon mesaj pou Ricardo Nelson ki se papa timoun Fedna yo, jan ke l ap aji sou entènèt la, li menm li di pa yon egzanp pou timoun yo. Map mande nou prim atansyon nou pou nou kapab tande ti video sa e pa bliye kite yon kòmantè pou video sa. Mwen pa papa yo. Y ap fini pa konprann ke se pa mwen ki mete yo nan vant manman yo. E nou menm tou si nou ta fè erè sa lè yo vin gran pou nou pa ta mete yo okouran ke men kiyès ki papa ki vrè vrèman papa yo, ki mete yo nan vant manman yo, jou yo ta vin dekouvri sa pou kont yo, y ap rayi nou. Paske nou kache yon verite. Donk mentnan, men sa m vin di la. E youn nan rezon ki fè m pa ni ekri e Strong an prive, m te ka fè l. Si m te jwenn nimewo Strong, bagay ti pi fasil, m te ka jwenn nimewo Strong. E si m vle jwenn avèk Strong fas a fas? Yon bagay ki pi fasil. M te ka toujou kontakte l sou Instagram, sou rezo sosyo. Men m di kèt, kontakte Strong sou rezo sosyo, li ka toujou panse son pyèj. Jwenn nimewo Strong, rele Strong, pale avè l sou WhatsApp, li ka toujou panse son pyèj. Chache wè avè l an fas a fas, m al pale, kanpe devan l, m ap pale avè l, li ka panse son pyèj. Se youn rezon ki fè m chwazi fè videyo sa. Poum poste sou tout paj mwen yo. Pou misye ka ka gon yon maksimòm dasirans pou l pa panse son pyèj. Donk men kisa mesaj la ye. Ricardo Nelson. Antre parantèz strong. Monchè, kit ou leve kò ou frape l atè, kit ou di sa w vle ou fè sa w vle, Wè lè lè a rive patnèm. Wap frape. E pa pa moun non. An fèt se pa moun men se pa kòm si lòt moun ki pral fè w bagay mal non. Wap frape pa ti moun yo. Konn pou ki sa? Yo pral di w papa. Wi. Ou te nan kont a manman m nou pa bezwen konn sa. Sa pa gade nou. Jan w te ka antann w avèk manman nou. Ou mete nou nan vant li, li pouse nou an. Ou sipoze chache yon mwayen tou pou antann avè l pou byen nou. Pou demen nou. Donk, mon ami, si son ego ki twòp pou ou, mete l de kote. Si son ego ki twòp pou Fednaelle, ke Fednaelle mete l de kote. Paske pa gen yon ego ki ka twò gwo, ki gen plis enpòtans ke pitit ou. Ou wè mwen? Patnè m. Si wi sa nou sa? Se mwen ki te mete w anndan vant Fednaelle. M ap pale w lajan Fednaelle pa ta ka entèdi m wè yo. Trust me bro. Se swa m te mouri oswa mwen wè timoun yo lè m vle. Le san apèl le san patnè m. Mwen m chwazi pale nan dosye sa e se a premye fwa ni dènye fwa m ap pale de li. Mon ami, Edgar son sou. Mete kan son nan ta yo. Dèyè sou bezwen wè ti moun ou yo, Fedel pa ka enpeche ou wè ti moun ou yo fè. Nan nan, li pa ka enpeche ou men. M pa konnen, eske se ou menm ki pa t vreman gen anvi wè ti moun yo, ou byen pase tan avè yo, ki fè nenpòt ti bagay kòm si fòw panse ou ka pran distans ou non ou paka pran distans ou paske ou se papa timoun yo kijan ou fè konprann ou papa yo pral pran distans non bas bal tèlman tap tire yo di ou pa vini ou sipoze vini manman pitit la te mèt di sa yo sa l vle a bouch li ou pa vin pou manman w vin pou pitit la. Wap vin pou pitit yo. Donk, m ba w tò nan sans sa a. M ba w tò patnè m. Diferans ki gen antre gason ak fi a se sa l ye wi. Se diferans yon pa fè a li ye. Men ki diferans yon pa fè. Fi, nenpòt bagay pa nike l. Ou dakò avè m? Fi, yo renmen kaponnen. Men mwen m gason, pa m vle kaponnen. Nenpòt sa manman timoun yo ta di w, sa pa ka enpeche w pa vin wè timoun yo. M garanti w si w vin devan baryè lakay Lala, ou frape ou mande pou timoun yo. Come on man, pa gen moun ki ka enpeche w wè yo. Mwen menm, espesyalman, si w ta vin frape ou mande pou w wè yo, nenpòt moun nan kay la ki ta di w ou pap wè yo, fò moun sa ta pase sou fyèl mwen dabò pou l pa ta kite w wè yo. Ou konn poukisa? Ou gen dwa wè yo. Paske yo se pitit ou patnèm. Yo se pitit ou frèm. Si yo soti gran prezidan prezidan, trust me bro. Waj se pitit Ricardo yo ki devni moun sa. Konsa tou si yo soti move moun, waj se pitit Ricardo yo. Eske w wè kote m ye avè w patnè m? Prezans ou nan vi timoun yo enpòtan. Mon ami stop avèk bagay rezo ou si se kòmsi ou panse si se ou ki vin mande yo ka di ou song al frape pòt kafe dèyè la lyon al bese figi l. What the fuck bro ou te dwe bese figi w pou pitit ou menn. Vin wè timoun yo boss. Vin wè timoun yo patnè m. Mande pou yo bon. Mwen mete w klè. Si se ou avè Fednaelle ki pwoblèm nan, ou pa vle wè avè l, ou pa vle pale avè l ki pwoblèm nan, pa gen pwoblèm. Chache yon entèmedyè. Bò kote pa nou, n ap chache yon entèmedyè. Fednaelle ap chache yon entèmedyè. Kon sa l vle di? Vle di ou pap bezwen nan kontak dirèk avèk Fed. Donk se entèmedyè paw la ki pral antre an kontak avèk entèmedyè Fednaelle la, lè w bezwen yon bagay, ou bezwen di yon bagay ki gen rapò ak timoun yo, ou bezwen fè yon bagay ki gen rapò ak timoun yo, wap pase pa entèmedyè paw la. Entèmedyè paw la ap kontakte entèmedyè Fednaelle la. Donk ou wè li, la nou youn pap kwaze a lòt vre, si nou pa vle. Tout bagay ap mache kòm sou dèwoulè. Bon poum pi klè avèw. M pa nwi. Baz, m pa nwi. Depi w bezwen wè timoun yo, ou mèt kontakte m. Ou mèt kontakte m. M ap disponib. Si se yon jou nan semenn nan chwazi pou wè yo, m ap disponib pou m fè w wè yo. Men, m pa p kite yo nan men w pou m vire ale. Klè. Nan moman Wap avè yo a Map la. Pase ou fè yon gwo erè, m pral di w ki erè ou fè patnè m. Premye erè ou fè, lè ou gen pitit avèk yon fi ou pa avè l, ou wè nèg ki nan vi fi a, mwen nèg tankou mwen sa m tap fè yo mwen map di w. Ou wè si m te ou, m gen m gen pitit avèk yon fi m pa avèk fi a, ou wè nèg ki pral nan vi fi a, trust me, pou nèg sa pa bon patnè m, fòk nèg sa pa ta vle. Sa m vle di pa la? Men sa m vle di. M vle di, a fòs ke se nèg sa k ap veye sou san m, pwòp pitit mwen, ki konn dòmi yo, konn leve yo, lè yo gen tèt fè mal, ki konn sa yo renmen, paske se avèk nèg sa y ap grandi, nèg sa ap konn plis bagay de yo. ke mwen. Donk nèg sa ta nèg sa ta oblije patnèm. Fòk li pa ta vle, menm pou l pa ta patnèm. M tap kreye yon espas tan mwen avèk nèg sa pou nou di tèl jou tèl jou nou pral bon ti gwòg ansanm. Tèl jou tèl jou sa se jou pou nou soti ak timoun yo. M ta m tap pale a nèg sa de tèt sou pou pou pou m di monchè an nou von kanè bank a 2 pou timoun. Ou se bòpè yo, m se papa yo. Si yo chwazi mete 10 pou mwa sa a sou kanè pa yo, kòm mwen menm antanke papa yo, m ap mete 20. Menm lè yo te ka mete plis pase mwen, si yo ka mete 10, m mete 5, m ba nou non. M ap di ok, ou gen plis mwayen ou mete 10, bon, m ap fè efò m mete 5. M ta fè nèg sa a patnè m, se erè sa w fè baz. M pa ap di ou pa entèlijan non. As, bon ou parèt yon nèg ki entèlijan. Si yon nèg di Strong pa entèlijan, pa gen tèt, bon. Se paske gen bagay ou di, gen bagay ou fè, men o fon ou gen tèt. Ou gen tèt. Donk, m pap di ou pa entèlijan, m pap di ou pa gen tèt, men ou fè yon erè. Baz, ou pa ka di pa gon lè ou wè m ou salye m, m pa reponn trè vag, trè nice. Donk si ou pa chwazi fè m pa, non. Siw Siw olye ou chwazi kolabore avèm pou byen timoun yo chwazi banm frap sou rezo sa se mwen tout moun te ka wè pat janm di konn banm frap sou rezo baz donk mèt la se la m twouve ke w fè erè a donk se la ou fè tout erè a patnèm. Wè kwak ou banm frap sou rezo Pa may Ou banm frap sou rezo M pa may Men gon bagay pou tout moun konnen De tanperaman M pa nèg ki pran nenpòt bagay nan men moun Ou fè yon bagay m ap fè w li bak Klè Si m pa anmègde w Ou chwazi nwi m. M ap montre w m ka nwi w tou. Ou ban m yon frap, m ap ban w yon frap tou. Men mentnan, eske lè w ban m yon frap, m ban w yon frap, eske frap sa yo pi enpòtan ke timoun yo? Non. Ou genlè panse si w di m fout, baz, m di w mèd, epi nan demen w vin wè timoun yo, m ap mal enpeche w wè yo? Non. Paske se pitit ou, ou gen dwa sa a. Ou se papa yo. Se akoz de ou ki fè yo sou tè a. Gwo bagay ou moun tout moun renmen di, se manman ki fè pitit, se manman ki fè pitit. Se ta pa bagay sa. Pa di l kon sa. Pa di l kon sa. Ou wè yon pitit, ou wè depi gen yon papa yon pitit ka fèt. Pakont, si sèlman gen yon manman, yon pitit pa ka fèt. Donk, Se papa k fè pitit. E pa janm manman jan n ap di l la. Se papa fè pitit, men manman an pouse pitit la mete nan mond lan. Nou la a. Paske, pou manman fè yon, ok, menm lè yon nèg pa moute sou vant yon fi, li ansent li. Men fòk yon nèg ki ba yon. pèm pou mete andan manman an pou timoun nan fèt. Ou wè nan ki nivo se nèg ap fè pitit. Ou la. Nèg ak, ou nèg ka pa janm wè Beyoncé menm yon fwa nan vil. Wè Rihanna menm yon fwa nan vil. Epi spèm sa, spèm nèg sa al anndan vant Beyoncé oubyen Rihanna. Yo fè yon timoun. Ou wè kote papa k fè pitit. Se papa k fè pitit men manman pou se pitit la met nan mond lan. Donk wap fòk ou bezwen papa kan menm pou fè yon pitit. E pa kont ou ka pa bezwen manman pou fè yon pitit. M vle nou konprann sa m di a. Bref. E dènye tan la teknoloji tèlman avanse, teknoloji a tèlman avanse, yo fè m konprann kòm si gason ka pot yon pitit. Ou wè m di moun yo ki gen bagay yo konplike tèlman se gason ki vrèman pi enpòtan nan nesans yon pitit. Nou wè? Yo di gason ka pote yon pitit tou. Donk, monami se la ou fè erè a. Mwen menm map di ou sa, si ou vle ou ka kontakte m. Pase sa fè m fè, ou wè m fè videyo sa? Map poste tout kote. Pou pa di konsa ke ou pat antre an kontak avè m pou se pa yon pyèj. Bro pa gen pyèj la patnè m. Il saji de pitit ou yo. Pa ka gen pyèj. Bon san, kout pou sa pyèj sa. Donk frè m. Repanse bagay yo. Si w pa ka byen zanmi, si w pa ka zanmi a Fednaelle, pa gen moun ki ka fòse w. Men gon bagay ki rele konpwomi. Ou konn poukisa moun fè konpwomi? Moun fè konpwomi pou yon bagay k ap bon pou yo tou lè de, pandan se tan yo menm yo pa ka antann yo. Tande byen wi. Pandan se tan ke yo menm yo pa ka antann yo pou yo viv, men le fè ke gen yon bagay k ap bon pou tou lè de, yo fè yon konpwomi. yo di ok, m pap fè tèl bagay, m pap fè tèl bagay, e pa paske m vle byen avè w non, ni alèz avè w non, men m fè l pou timoun yo, m fè l pou tèl bagay. Mon ami, si w pa vle byen a Fednaelle, sa se, franchman sa se bagay ki gade w. Ou rayi Fednaelle, that's your problem bro. Men gen yon bagay pou w konnen, wè lè, lè timoun yo fin gran, yo pa bezwen konnen w pou w pa t ka alèz a manman yo. Se pa sa k pa enterese yo. Yo pral, sa k pral enterese yo se kijan w te prezan nan vi yo. Eske ou te toujou la pou mwen frèm? Donk, ou wè pitit yo pitit ou yo e baz? Mwen wè, mwen wè, wè pitit pa w yo ye wi. Pa kont se mwen k ap pale avè w pou m di w bon, pliz, tanpri. Repanse bagay yo. Si w pa vle adrese a Fednel, pa vle pale a Fednel, pa gen pwoblèm. Chache yon moun ki pou antre an kontak ak Fednel. Si Fednel pa vle, l ap bay yon moun ki pou antre an kontak kòm entèmedyè. Mwen m pa gen pwoblèm depi w vle patnè m.

Ni sa ki pi piti ki petèt pa ta kouri wè se ou. Men, afòs ke ou se papa l, kanmenm gon koneksyon. M plis kwè l ap santi yon bagay. L ap santi kòmsi ou enpòtan pou li. L ap santi kòmsi l gon lyen avè w. Byen ke l ka pa ka eksprime, eksplike ki sa ki pase l kòm kouran, men l ap santi l kanmenm. Pase leson apèl leson, monami. M pap pale anpil non bon m panse m pale twòp menm. Ou se nèg sèvo ap konprann frè m. Pitit ou se pitit ou wi mon ami. Ou te mèt ou te mèt te gen 150 pitit. Ou pa ka renmen 149. Ou kite yon grenn. Se wè grenn sa w kite a ou pa janm konnen se pa li k ap fè yon byen pou ou demen. Ou pa janm konnen se li k ap retire w nan yon pwoblèm ki ap sove lavi w demen. Donk frè m, repanse bagay yo. Fè yon jan, pa konn sa w pral fè men, men w sipoze fè yon bagay. Ou pa ka kite timoun yo ap grandi san prezans ou men. Ki sans sa gen? Paske baz federal pa ka tou chokwe ti moun yo non menm. M plis kwè se ou k pa gen volonte a wi patnè m. Mwen m a yon fi. M ta yon fi. Menm lè menm menm menm menm lè ou te di ou rayi m ou m pa pile devan pòt ou pa p wè pitit mwen bay. Tèt ou ap pale. E pa pitit ou sèlman pitit mwen tou. M ta vin devan lakay ou chak jou. E m ta fè eskandal. M ta mennen chèf. Tout moun ta ban m rezon. Paske pitit mwen m vle wè ou pa ka enpeche m wè l. Donk m plis kwè se ou menm ki m pa konn si se manke volonte ou byen ou se yon moun ki twò. Ki twò dou m pa konnen frè. Ki twò kapon bon m pa kwè w kapon. An men m pa konn sa k pase a. E si se yon moun tou k ap di w tou pou pa vin wè pitit ou. Se yon moun k ap di w pou pa kyè de pitit ou. Fokis sou pitit ou patnè m. Premye bagay pou w di tèt ou. Tem. Si pwòp pitit mwen moun sa ap di m. M pa sipoze al kote l ye. Fon jan pou w wè l. Men moun sa pa renmen m. premye pa janm libète tou. Depi moun nan enpeche w wè pitit ou moun nan pa renmen w. Pou si son moun kap di w sa. M byen di wi m pa di son moun non m di pou si. Misye w konn kisa l ye deja. Non pa m se George Ernst. Pou si w ta panse se yon son lòt moun ki nan videyo a. M klarife sa pou ou. Non atis mwen se Lion. M klarife sa pou ou. Pou si w ta panse se lòt moun. Bon ou ka panse m gen marasa. Se mwen. Nèg ou di ou bezwen yon lion, yo yo yo fòk fòk fòk gon moun ki strong ki pou donte lion an ok patnè'm. Nou pa nan nou pa nan bò donte a la. Byen ke si w panse w ka donte m tou nan donte m ka met grif mwen anba kou oubyen m kole dan m rache la lwèt ou mouye frèt. Bon, se pa sa ki enpòtan. Konnen fòt nou bay ti blag nou. E pa sa e pa sa m vin regle patnè'm. Ou ka dote m si w vle, sa pa gade m. Ou vin eseye dote m, ou pa ka dote m, m met son deyò ou kouri, sa e pa sa ki enpòtan. Frè m, vin wè pitit ou tande patnè m. Chache gen kontwòl pitit ou. Fokis sou pitit ou patnè m. Se enpòtan an. Sonje yon lè m te ba w konsèy sa patnè m. Sonje yon bòpè te ba w konsèy sa de pitit ou. Paske, nan vi a, se. Èv ou ki rete. Lè ou mouri se èv ou k ap pale de ou, se sa ou fè. Donk wè pitit ou moun se pi gwo èv ou te ka genyen. Se pi bay ou te ka kite sou tè a. Bon se te yon konsèy frè m. Mwen m son moun kòmsi ki onèt. ki cool konparativ a sa moun ka panse. Lide m ap di m toutan, toutan, toutan, fè mesaj sa pase pou ka wè l. A men nou ka panse kòmsi mwen menm m pral ba w pwoblèm sou vin wè timoun yo, ou ka panse kòmsi m ka fè yon reyaksyon dwòl, m ka kanpe dan di, m ka di yon bagay, non. Negatif bro. Tounen wè pitit ou. Tande frè m. Chache wè pitit ou se enpòtan. M di w sa deja e baz. Ou konn Instagram mwen, ou ka jwenn nimewo m, kontakte m. Si w pa vle pale ak Fedna, map sèvi entèmedyè. Map mennen timoun yo ba ou men m pap ale kite w, ou enjoy avè w, pase tan avè w, e sa map lakay mwen e baz. Se te yon plezi.